Sak pase Nap boule Sak pase pa la jodia e nap boule ki la jodia So jodia la m prepare pou m kapab prank baby So kòm nou kapab wè e cheve baby pa konsa l te ye Depi yè nou fache paske li koupe cheve m E m pa t espere sa paske se di l te di m l ap devwe cheve m Epi apresa li tou rantre sizo nan yo li koupe yo. M pa nui a sa. So, aswè a la a, m prepare pou m kapab prank li. Prank m ap pral fè l aswè a la a, s on prank. Espere ke m jwenn yon bon reyaksyon de li paske s on prank adje. S on prank rache, rache, rache. Ou konprann? Rache manyòk ou, ban m tè a. Sa vle di, sa m pral di l, m pral di l konsa ke e. Mpa fache ankò ok mpa fache ankò so mta renmen nou vlog aswè an paske gen kèk jou nou pa fè video ansanm bagay sa yo mta renmen nou vlog kounyè la mwen menm sam genm fè humm mtale sou entènèt lan ok mtale sou entènèt lan. E sa m ye m fèm ale sou Google, m chwazi yon bèl, ou konprann, yon bèl ti foto. Nou ka pa byen wè l but ban m fèmen telefòn nan pou n wè l sou ekran an. Yon bèl ti foto, bèl dach! Wouuyy! M pa ka atann pou m wè frig sa. Epi kounye la m pral di yo sa n ap pwen, n ap vlog jodi an. Kounye la pral etone paske e pa bagay m abitye di. So epi fini nou fini, lè li vini m pral fè eksprè ke non non non li renmen vin nan telefòn mwen pske m pap m pap m pap di l anyen m konnen l renmen vin nan telefòn mwen epi aprè sa m ap swiv li kwè lè l vini konnya la telefòn mwen pral limen epi bon boum l ap wè imaj lan sou telefòn mwen epi bon se la bara lan kraze vini ansanm avè m n a pral swiv sa k pral rive sa k pral pase la.

Map fè yon pitit. M bon ti gason la. Sa wap fè? Map fè yon pitit. Gen fanm ki jalou. Ou pap vlog sou nou an? Ou te sou sa? Oh bon depi maten mwen pa ret sou mwen nan telefòn ou ye ou pa ret sou mwen bagay sa bon m oblije reziye m se ti byè an map bwè pou kòm la map pran ti mizik mwen fè devwa bagay sa yo so m oblije ou menm oh oh depi maten ou kouche

Boy wap pran kamera pou sèl ou menm. Li pa pran kamera, m te gen kamera pou mwen avan. Mwen te fin renmen kamera konsa non. Ou fin fè devwa? Ou son moun komsi like lèw ta fèl bon. Wè? Li gate sa, Meli.
Sak pase?
Na boule! Bon men sa e chanel mwen li ye.
E jan nou wè la guys, se ti devwa m tap fè la epi. Dekisa pral vale?
Map pase ti byè m la ou konn.

Antouka. Kè ou pa di de ki sa vlog nan pral ye. Bon. E vlog nan. M pa vreman konnen. Men m panse. Ya m sonje m te ekri l nan telefon mwen. Si m pa twonpe. So. Never mind. Ok. Never mind.
Woy.
Selfie baby.
Selfie pandan nap fè video a. Oh sorry baby. Ok. So nou wal pale de

Non, sa kap pran w la a? Ou konnen m ka fache, da ou konnen m fache deja pou cheve m ou koupe a? Sèlman youtube mwen, m pat vin pou goumen la a mwen. Ok, èske ou gen yon sijè ou vle pale de li?
Ou kòmanse ap rekòde wap mande m si m gen yon sijè m vle pale de li. E ou menm ki vle fè vlog ou? Se wap di m de kisa ou vle pale? De tou e de ryen. What? What? Ou pa serye non? How?
Non ou pa serye. Yeah, m sonje m t ekri sa m ta pral pale de li an. Oh shit. Ah. Oh, e sa w kon fouye jwenn nan telefòn moun sa? Non, non se imaj la ou gen nan telefòn nan ki enterese m wi.

Non, map moutre w yon bagay m wè nan telefòn ou pa wè. Wè?
Wè? Men Map moutre w, nan, map moutre w yon bagay nan telefòn ou ou pa wè. Wè? Ou panse l funny? Menm series ou sa w ii.
Non baby, stop, m pap jwe ansanm avè w, stop it.
Ok. So ok, sa w vle m fè la kounya la?
Kòman sa m vle w fè a? Ou pa wè sa pou w fè? Non m pa wè non, so w pa di m kòman m fè wè.

Kòb ok epa telefòn kouzin mwen li ki sou li wi. Telefòn pou tèlman ap depale koz li telefòn kouzin ou ki sou li ou wè sa w di a fè sans. Ok.
Telefòn ou a bezwen. M konnen m ka kraze l. How.
How? Yeah. Ou pa konnen prete m li wap wè kòman m kraze telefòn. Prete w li? Yes.
W'al pou kraze la. Non, prete'm ni pou m'montre w kòman kraze e ou konnen m'ka kraze'l. M'kòmanse'l m'ka fin avè'l pou ou. N kòmanse'l, pa gen pwoblèm.
Pa gen anyen w'ap fin avè'l tande. Pran on foto on fi. Gade, gade. Ou mete nan telefòn ou. Gade. E fi a se pa mari'm li, e pa sè'w, se pa manman'w. Sa fi sa ye pou ou?

Ki? Eh map pouw foto ke nenpòt moun mete sou bagay la tou. Ebyen fèy nou wè sa kap rive w. Sa kap rive m?
Fèy nou wè sa kap rive w. Sa kap rive m? Telefòn nan e telefòn mwen yo jan w menm jan ou ka pran telefòn ke nenpòt moun ou foto ke nenpòt moun ou mete nan telefòn ou an map fè menm bagay la tou. Pale anpil. Pale anpil? E avèw m rete?

Bon apre regade video a wap wè son prank li ye epi lè wap fini map ret make w pase sa a derespectan sa yo m paka ap di w son prank kounye la wap vin pase m nan rizib. Alright guys jan nou wè m te di nou an m te di nou ke map prank li so sa ki di sa ki fèt m prank li vre dayè baby konnen ke yo m pa oh ey ey ey ey ey Baby konnen ke menm an jwèt m pa tap janm fè yon bagay konsa so. Menm an jwèt ou pa tap fè yon bagay konsa e sak fè ou fèl la kounya. Mwen menm just prank ou paske tout jounen wap prank mwen moun ap dim ke bon m pa prank ou bagay sa yo so m te just vle fè yon ti bagay so m di w se yon prank ou pral lè w fini ou pral gade video a pou w wè si se pa yon prank paske video an te soti m record m di bon men sa m pral fè men sa m pral fè epi kounye la boom epi m prank ou so ou konnen cheri.

Se la nou mete fen Se la m mete fen nan video a Jan m te di nou an M tap tire revanch pou cheve li koupe a So sa ki di sa ki fèt Moun yo fache ou konprann E fini m fini nan kamera la M pral ou konprann M pral bay love lan Fè jan w vle

Ti bado thumbs up pa bliye pataje renmen e abone avèk chanèl lan pou n kapab jwenn plis video toujou epi baby ou pap di anyen? M pap di anyen non. A di yon bagay di ti ado map tande w. Ata lò. Team love ok. Team Ado. Bon m fò manke goumen la a. An tou lè ka guys jwè m di nou an. Nap re wet ankò. Tchao.